Les pro Mbappé les anti Mbappé Mbappé Mbappé vin tounen yon sòt de figure kontrovèse nèg yo ok tout bagay sa ke ou wè nèg yo poste yo di ke se Vinicius ki se lidè yo e fanatik mande pou Mbappé kite fè petisyon mande pou Mbappé kite ekri klèb la bagay la kòmanse pale anpil gon lòt bagay tou ki vin pi awoyo se ke Arbeloa genlè pa gen kontwòl pèsòn. li pa enspire pèsòn konfyans, li pa gen otorite sou gwoup la, nenpòt moun ok k pale nenpòt jan avè l. An Belo a genlè se yon mesye j'approuve ok tout bagay donk. Epi bagay ki pase an evènman sa il semblerait ke Tchouaméni takle Valverde fò nan antrenman yè. Valverde bay misye yon fatra sa yo. Valverde pa kontan li montre misye ke li pa kontan jodi a Tchouaméni ekskize l jodi a Tchouaméni vini nan antrenman li bay misye lamen misye pa pran lamen an men nèg yo goumen kounye a pandan match la Valverde al remèt misye tak la l ap eseye remèt misye tak la rive yon kote ok Tchouaméni pa kontan olye Arbeloa frape pye l atè li mete nèg yo nan menm ekip e se la pou montre w tout enpwisans e antrenè a ke lè timoun ap goumen granmoun nan sa a. Se separe ou separe.
A wi. Ou separe epi ou mete lòd. Epi ou di yo men konsekans yo. Si bagay la ap kontinye. Misye mete nèg yo nan menm ekip. Sa atò nèg yo. Nèg yo goumen. Nèg yo goumen. E kounye a Valverde fon nòt. Kounye a Valverde si yo di ke yo mennen l lopital paske gen pwent suture. Tèt li frape sou tab oke tout. Valverde fon nòt sòti li di ke l pat janm. nan goumen avèk Tchouameni bon mwen m konprann tou ke si yon nèg ta kale m m pa tap janm di ke nèg la kale m tou ou wè sa m vle di donk gon kesyon men gon premye goumen gon goumen avèk Roudiger Carreras mètnan kisa sa vle di pou mwen menm sa vle di ke pa gen granmoun nan kay la pa gen granmoun nan kay la e osi lontan ke kriz sa pèsiste se plis chans ki genyen pou Mourinho tounen nan kay la. Pa pou vin gen, men pou vin met lòd. Èske w sonje lè Brezil, apre koup di mond 2006 la, ke te gen yon dezòd, ou wè sa m vle di, te gen yon dezòd paske nèg yo pa t ka konpòte yo byen pandan koup di mond 2006 la e sa koute yo eliminasyon an? Ebyen, kiyès yo te pran? Yo te pran Dunga. Yo pa t pran Dunga pou foutbòl non. Yo pran Dunga pou pèsonalite pou l vin met lòd. nan dezòd. Men mwen kwè ke il faudra une forte personnalité pou mettre les pendules à l'heure nan Real la. Paske gen twòp ego, gen twòp eyan dwa, gen twòp nèg moun pa ka pale avè yo nan ekip sa a. Wi, pou kòmanse pa Djilly. Men èske se pa Florentino Perez ki met sitiyasyon sa a la tou? Donk e li pou korije l tou? Paske ou eske ou ka konstwi yon ekip football avek tout ego sa yo? Surdimensione sa. Non men sa a toujou rete Florentino Perez. Men sa pat janm mache tou.
Florentino Perez. Sa pa janm mache non.
Depi ses debuts model li se Bernabeu. Kisa Bernabeu te fè? Li te mete Raymond Kopa ansanm avek Di Stefano, avek Yento ok lè fini li te fon li te kreye premyè ère pre galactique la ke yo pat rele l galactique a lepok ok ki bay Real 5 premye Tit li yo. Florentino Perez enspire l de sa depi premye fwa a, se ekip sa a yo te vle fè. Li fè l avèk Zidane, Figo, Ronaldo, Owen, Beckham, li pa mache. Li vin eseye refè l kounye a avèk Kaka, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Benzema, ok, li mache. Sur la durée. Ki plizoumwen mache paske Sur la durée. li diminye di dominasyon Barcelone nan. Exactement. Exactement. Donk, kounye a l ap eseye kontinye refè l paske li mete nan tèt li pou pou Florentino Perez, le sportif et le marketing yo mache men dan la men. Pa menm sa menm, li priyorize marketing an sou le sportif. Ou pa ka on jwè, ou a la mode.

Depi ou pale ti midi gay. Yon sel brigan wi. Men mte te di yon bagay misye di ke tout di yap dil brigan an li pa gen anpil katon jon nan karyèl. Li te reponn a sa. Misye dil konn fini yon sezon avèk 5 6 katon jon sèlman. Se paskil jwe di ki fè moun yo ap plen pou li. Men sa piblik alman an tap pale lè sa. E yo estime ke misye fè dè entèvansyon a la limit de la règlemanti. Mwen twouve dè fwa ke li pèdi tèt li. Li konn fè de bagay ke ou di tèt li èske l reflechi? Èske l reflechi? Li sanble Pepe a nan sans la. Wi. Pa egzanp, penalti l bay City nan match ale, nan match faz koup la. Sa son bagay nèg ki pap reflechi. Franchman. Donk se sa k rive. Donk nou wè sitiyasyon an an Espay. Mentnan. E ki foli Barcelone gen la? Nan ki sans?
Barcelone gen foli.
Wi, li.
Sitiyasyon finansyè li pa pèmèt li, li dèyè Bastoni, li dèyè Julian Alvarez. Li bezwen kon, li bezwen konsève e Rashford. Barcelone. L ap bay tèt li manti. Barcelone gen yon, gen ceci de particulier ke li Real gen l tou, men Real pa razè li menm, men Barcelone gen ceci de particulier ke nèg yo vle pran, nèg yo vle bese salè yo pou y al jwe nan Real, nan Barça. Men se Barcelone ki konn mande sa. Ke Cancelo fè l, Rashford fè l, donk pa etone w ke nèg sa yo fou. Alò sa lap mande, m panse ki pa ki pa gentleman. Lap mande nèg yo pou yo ale. Ou fran avèk ekip yo pou pou ekip la kapab bese egzijans li pou Barcelone kapab pran jwè a li pa gen sans. Li manke djèntlemen. Se sa m di w li manke
djèntlemen. Ou bezwen jwè a Inter di w negosye a jwè a vin negosye avè w. Mèt nan met kòb atè.

Yo vle fè de Bastogne yon Bergomi mentnan al mande nèg a misye deja gen pwoblèm an Itali paske. Wi bagay rasis yo te akizel la. Pa menm sa menm misye te gen misye te fon bagay avèk Pierre Kaloulou misye simile yon aksyon Pierre Kaloulou pran katon wouj epi misye kontan an Itali moun yo pat janm pran aksyon konsa epi nan dènye match Itali ankò misye pran katon wouj
ki pratikman kondane ekip la pou atis kont 11 pandan tout match la, bon patati patata, se sa k fè misye te vle kite Litali. Bergomi pale nan koze sa, Bergomi ki se kòmantatè Sky, Sky Italia, chèn 24, e misye, ou konnen Rai pa bay dènye joune a. Poukisa?

Maxime misye ak se dirijan yo isit. Epi violette Epi violette match kap fè violette chanpyon an tele enèji pa bay match la se pou piblik la pa konprann paske pa le pase le football italyen etè une affaire de famille la famille Berlusconi au Milan la famille Moratti à l'Inter epi la famille

Met nan milan menm Berlusconi vann milan ba yon dejwe yon chinwa pa gen yon goud lan dèyè l jiskaske
bank amerikèn nan vin sezi milan donk nan tranzisyon sa a juventus pede chanpyon ou konprann e chanpyona ditali a se yon chanpyona ki difisil wi ou konnen se pou la premyè fwa an 16 an.

Argentine bay moun wi. Argentine okipe tout amerik di sud la. Tout seleksyon amerik di sud yo se yon antrenè argentine ki yo. Son brezil. Non yo ta prefere mouri. Non brezil ta mouri.
Dènye dènye pwen nap wè e simeone al atletico sa w tap fè avèl. Ou se sereso sa w tap fè a simeone. Se ke Cerezo pa gen kat yo nan men l. Yo renmen Simeone twòp e li tèlman makonnen avèk ethos ekip la e fan fanatik yo tèlman renmen l ke se se Simeone ki pou libere ekip la. M panse nèg yo pè yon tranzisyon. Nèg yo pè l aprè Simeone. Administrasyon. Pou yo pa tonbe nan.
Pou yo pa tonbe nan sa yo te ye a.

Sezon blanch, le chantè debi 2021 tout konpetisyon konfondi. Men sa m pa konprann, Simeone se antrenè k mye peye an Espay. An Espay wi. Se sa m pa konprann nan.
E pi mèkato Atletiko a, li pi lou wi ke mèkato Barcelone.
De trè lwen. De trè lwen. Paske se sa. De trè trè lwen.
Kounya la sa n ap fè a Simeone? Mwen menm se Resso m al dèyè Klopp. Ben se youn nan moun ki ka fè bliye Simeone, m pap di bliye non, ki ka fè tranzisyon an. Ben se Klopp ap fè l. Si Klopp vle retounen kòm antrenè. Men Klopp se jan de nèg si kè l pa ladan l li pap fè l byen. Eske eske Klopp ap wè tèt li nan Atletico? Paske Atletico bezwen yon tip dantrenè sangen, yon tip dantrenè e Klopp karismatik. Donk yon tip dantrenè ki marye avèk. e fanatik yo. Paske Atletico, Liverpool, ok trezò e pa nenpòt moun fòk se moun ki renmen e piblik la. Kote ou ka pran nenpòt moun ok trezò vin antrene City, nenpòt moun ok trezò vin antrene an di Chelsea, nou paka fèl non klèb tankou Atletico. Paske nèg sa, fanatik la idantifye, se kesyon lavi ou lanmò ekip la ye pou li.

gou mwayen. Nan nan mayans yeah klòp toujou anfas grand pwisans lan e li kesyone Bayern li gad Bayern nan je dayè jiska prezan se premye antrenè k pran 2 tit afile nan figi Bayern misye te kòmanse fè gwo goumen ak Guardiola li genyen Guardiola kèlke Super koup Dalmay. Apre sa, lè l al nan Livèpoul la ankò, li pa t tonbe nan yon bon Livèpoul. Li tonbe nan yon Livèpoul k ap kouri dèyè yon ti.
Epi l te met Livèpoul trè konpetitif. M panse, avèk lè mwayen ke Atletiko gen la yo, yon Jurgen Klopp t ap mache. M panse sa wi. M panse se meyè eleman ki te ka. Pèmèt pasaj. Paske Atletiko pè laprè Simeone.